Bonjour bonsoir mes amours kòman nou ye tout fanatik chèchou familya yo m espere nou anfòm map salye tout bèl fanatik mwen yo ki abòne ansanm avèk chanèl sa moun ki te la kap sipòte m epi ou menm ki fèk parèt m di w byenvni e ou pap regrèt jodi an la mwen vini ansanm avèk yon pla fri pou nou kòman nou kapab prepare li ok se trè vit nou prale paske se pa trò long videyo ap trò long ok E jan nou kapab wè la, m gen yon grenn mango la ke m pral kale, m ap pran yon bon, m p ap fin prepare l pase. E yon grenn zoranj dous, sa se, sa rele kiwi, m pa konnen kòman l rele pou lòt kote. M gen de grenn fig la, sa fè m pran de l yon ti jan piti, m te mete yo nan frizè, nou wè. Li ap swe. Sa vle di, m toujou, m chonje m te di sa deja nan yon videyo, m mete yo nan frizè pou yo pa gate paske bagay isit yo pa rete. Sa se 2 grenn frèz, m gen yon moso melon, m gen melon nan frijidèya m jis pran ti moso sa epi m gen yon grenn pòm. Sa se siwo myèl pou m kapab vide sou li, sa soti papay, m gen anana tou. M pral mete pou n kapab prepare pla fri sa, m sot lave yo, ok. Mwen, m lave l deja. M ap kale l pase jan m te di nou an, se yon bò m ap pran. Bebe ap kriye. Se yon bò m ap pran. Ok, m ap kale l. Kòman ou kapab prepare yon pla fwi lakay ou pou manje. Sa ap ede w anpil. Li gen anpil vitamin, nou konnen tout sa yo. Chak gen vitamin pa yo. E sa k fè dèfwa, tankou ou manje, tankou leve maten, ou manje yon spageti, ou kapab manje sa yo ki ap vrèman, ki ap vrèman bon pou ou, ok. Tankou manje yon, yon spageti, oubyen, oupss, yon ze, pa paske m pa konn fè l tou non. An gwa tou bi. E pa paske m pa konn fè l tou non, men m jis vle kòmsi di nou sa ki gen vitamin nan tou. Ok la nou prale Nou prale pou pòm nan Mete Yon grenn pòm M pa mete anpil Ok mèzanmi ou kapab fè Bon yon fi ki ansent ou manje sa chak maten l ap ede w anpil Epi ou kapab ajoute zaboka M gen zaboka yo poko mi Sa k fè m pa mete Sa ap ede w anpil, li gen anpil vitamin nou konnen fwi gen anpil vitamin. Nou prale pou melon an. M ap retire grenn yo. M retire grenn yo m pa vle. Poul gen men lap toujou gen ti grenn nou konnen. Melon m pa vle poul kraze tou nan retire grenn. Ok. M pran ti kal sa. M pa menm pran tout melon nan paske nou konnen m pa vle pou asyèt lan pa ka pran yo tou. Ok. M ap rense sa ankò.

Mhumm nou wè jan bouch la kouri dlo kounya map kale zoranj lan ze zoranj lan ap vole nan figim m te gete lave tout bagay yo met la. Yo sot nan frijidè tou avan ke m mete yo nan frijidè. Yo al nan frizè, frijidè. M lave yo. Paske nou konnen akoz maladi a, depi sot nan makèt tankou sou achte fo, lave yo avan mete yo anndan. Ok. M chwazi fann zonj lan konsa. Ou menm ki konnen. M pa k tò bezwen anpil. Bon m pran 1, 2 tranch. M pran yon de tranche. Malgre m kale grenn zonj la, m jis pran yon de tranche. M pral kale kiwi an. M pa konnen kòman li rele pou lòt kote non. Men isit la, m konnen se kiwi. M pral montre nou kòman anndan li ye.

M te wè ti bannann nan ti fig la piti. Bon genlè m pap menm mete. M pap menm mete tout. M mete yo nan frijidè a se jis pou yo pa gate. Isit la bagay yo pa gen rezistans yo. Si tèlman kòm si yo mete bagay pwodui ladan yo pou yo kapab grandi rapid. Kòm si lè ou vin achte yo tou yo. Yo vin pa gen rezistans pou yo kenbe kò yo. M mete yon sèl grenn fig. Ok. Pase bòl la genlè twò piti pou yo. Ok. Fè yon ti avanse yo. Fè yon ti avanse. Sa fè m pa mete anpil. Nan chak bagay yo pou m ka mete yon ti papay. M gen papay sa nan frijidè a m pran yon moso. Men genlè m pa met tout. Ok. Mwen met ti pati nou wèm kale a sèlman. Ok. Mwen met ti egre yo. Ok, mwen ti egre yo. Ti pati an lè sa, mwen mete sèlman. Ok. Mwen pa gen rezen, mwen pa met yon ti rezen. Se bon bagay wi mwen menm itilize tout. Mwen itilize tout bagay yo mwen kite grenn fig la kounya mwen pral pran anana nan frijidè a pou mwen ka mete. Ok mezanmi. Men anana. Mwen kote mete. Sa se kòman ou kapab bay kò a yon ti vitamin, m pral vide yon ti siwo sou li. Gen kote yo, yo prepare pla fri yo, yo vann, men isit lan, m pa wè sa. M pa konnen non, men m poko wè. Ok mes amours, se te trè senp, jan m te di nou an, sa se pla fri yo, ou kapab prepare l lakay ou san pa achte l, pou w kapab bay kò a vitamin, paske kò a bezwen sa, kò a bezwen vitamin. Se te trè senp pou nou kapab manje maten an ok trè trè trè senp m espere ou enjoy video sa ou menm tou ou ka prepare l lakay ou depi ou gen fri yo se jis koupe yo mete nan asyèt mete ti siwo sou li si w vle tou sa vle di li pa yon obligasyon pou mete siwo paske se pa tout moun ki renmen Ok m espere nou enjoy m pa konprann jan vwa Miam gèlè pral gripe na eskize m pou vwa m espere nou enjoy pataje video sa ansanm avèk yon zanmi yon fanmi se te chèlchou familya nap wè nan yon lòt video ankò nou konnen deja m renmen nou anpil yon gwo bizou enjoy babay mwa bye.